Nap pase ray fistrasyon sou dwol de Steph Se pa fot nou Nou fistre A son aj Regarde ce qu'elle fait Ce qu'elle en train de faire Moi Moi regarde moi Se pa sa nou pafwa Lè nou wè nap fis Nap joure yon moun Pafwa gen paket moun kap joure w Yo pa rayi w Moun nan wè tout sa Nan ou menm tout sa li ta. Fame studio
it's magic baby. Hello la team kijan nou ye mwen kontan te lakay nou avèk yon lòt video tout avanm kòmanse map di mèsi ak tout ansyen abònem yo ki toujou like ki pataje ki kòmante e ki voye moun vin abòne. Yon gwo mèsi spesyal a chak nouvo abòne ki sou chanèl mwen an map pwofite di nou byenveni sou chanèl tele Franceta videyo jodi a ha banm kòmanse Dròl de Steph se yon youtoubèz ki ki la nan ansyen youtoubè ayisyen yo ke anpil nan nou konnen ke anpil nan nou tolere Pou yon rezon, e ke anpil nan nou tou, mwen vin rann kont, pa tolere pou yon lòt rezon. E nou konnen sèjousi gen ti malantandi, e nan mitan pakèt lòt youtoubè. Sa ka rive paske nou se lòm. Lòm. Nou chak gen de karaktè diferan, nou chak gen de zedikasyon nou pran ki vrèman diferan, nou chak se moun ki diferan. Sa ka rive nou pa antann nou. Ok. Nou konnen Doudoune Blaké Chen se yon lòt youtubeuse ki vrèman e popilè menm jan avèk Dròl de Steph. Chak moun sa yo gen karaktè pa yo, yo gen konpòteman pa yo, yo gen fason pa yo ke mwen menm pèsonèlman mwen apresye. Pa gen anyen pèsonèl nan sa m pral di nan videyo an. Nou konnen tou gon pakèt abòne. Ki jwe yon gwo wòl nan lavi chak grenn youtoubè. San abòne a, ou pa tap youtoubè. Chak grenn youtoubè dwe abòne a respè. Paske abòne a fè w youtoubè. Men tou chak grenn abòne dwe youtoubè a respè. Kanmenm respè mache jwenn respè. Pa paske ou abòne, ou ka panse ou ka di tout sa w vle anba chanèl moun nan joure li antre kote w pa antre. Cool bon on repons ou gentan make lèlmi ou al lapidel anba lòt chanèl. Doudoune Blakechen gen ti pwoblèm pèsonèl li avèk, m'pap di pèsonèl, sak te pase sou youtube la te pase, bon vwala TT Drôle de Steph te fè on kòmantè anba video l, sa te pase lontan Doudoune Blakechen depi lè l te fin pale de sa l pat janm repale de sa ankò asta ke avan yè gen on pòs ki fèt Ta sanble dwòl de Steph se avèl lap pale mwen di ta sanble paske mwen dwòl de Steph pako janm moute poul di pou kiyès pòs lan men Doudoune se yon moun li pap kache anyen pou ou li pap fèmen bouch li pou li pale l fè live li li gen tout rezon l sil santi avè moun nan pale poul pale nada m pa gen anyen pou mwen di non l pa gen dwa li gen tout rezon l poul moute poul pale si sa fwase l. Men anpil nan nou vrèman epate m pou mwen wè nou tou pwofite de okazyon sa a pou nou krisifye yon lòt moun. E, lòt la pa t menm nonmen non moun nan. Gen yon pil kòmantè m ap li, m konnen anpil nan nou pral vin joure anpi dislike videyo a jan nou vle, men m ap fè nou wè kèk bagay. Sou youtube mwen toujou di n sa pa gen moun ki konn moun vrèman tankou la wè doudoun nou wè gon reyaksyon an vanyen kòman rele a lè wap pale avèk doudoun sou telefòn se de moun diferan pase moun moun nan moun nan li oblije li vann yon moun ki kòmsi kòman rele sou nou sou sou sou youtube son moun ki totalman diferan son moun ki vrèman edike son moun ki vrèman kòman rele.

M ap pran menm egzanp lan pou mwen di nou, tout sa k ti, se si w vle, se nan mantalite w li ti. Devan je w, moun nan ka ti. M ap mande pafwa, èske lè w chita dèyè telefòn ou, ou pran men w, w ap fè de kòmantè sou yon moun, èske pafwa apre w pa chita w al reflechi pou w di, si mwen tonbe yon kote m tande yon moun ap di m sa, ki jan m ap santi m? Nou toujou prè pou n krisifye, pou n lapide, pou n tiye, nou toujou ap chofe. O, n ap vin fè YouTube tounen Facebook, kiyès ki fè kominote ayisyen an sou Facebook etabli la nou menm ankò. Paske se pran ale mennen vini. Lè yon moun fè lòt ti videyo, k ap edike nou, nou pa gade l, kouse zen nou vin kòmante. Nou tou pwofite ranje de pwoblèm pèsonèl nou avèk yon youtubè nou gen pwoblèm epi nou vin tou pase tout fistrasyon nou fistre sou l anba lòt moun anba chay lòt moun nan nou tou pwofite anpil nan nou m te ta fè pil kòmantè de dwòt de stèf m tounen ipokrit paske anpil nan nou m konn wè nan ba videyo l. Ahh! Jiskayè m pa t ko janm konn si gen anpil moun ki rayi Dwòl de Steph konsa jiskayè. M pa t ko janm konn si ti tout moun sa yo te rayi Dwòl de Steph non. Nou ipokrit anpil. Se menm jan tou majorite, m pa di tout, kèk nan nou la, tout an pa ko gen yon zen k pouse la, Dede ladan l. Tout moun apresye Dede. Se lè gen yon zen m pral konnen vrèman, m pral wè vrè vizaj Ayisyen. Li tout asta yè m pat janm konn si doudoun ee dwòl de Steph te gen tout moun sa rayil doudoun gen problèm li avèk dwòl de Steph Listo ou pa ka di byen pa di mal ou pa konn kisa ou gen bon m di w yon bagay bon m di nou yon bagay jodi a pran li pou yn bòn fwa pou tout nou panse si gon gwo problèm ou byen gon gwo bagay youtoubè yo ap pale la youn le kare lòt nan telefòn yo pale epi chak ta yo fini avèk bagay sa wi. Hein? Pa gen yon gwo pwoblèm vrèman vre non, se tout afè nòmal. Moun nan fè yon bagay ki deranje w, ou moute w di l pa fè sa ankò Listo. Nou menm nou tèlman renmen ke sa miltipliye, miltipliye, miltipliye, paske nou plis pantan nou, nou plis santi nou jwenn edikasyon nan joure, m pa t tande, igwòl m pa ko wè joure, m pa t tande de nou t ap di betiz, n ap di la yo, m pa t tande yo. Nap trete pitit la de tout non. Bon Nou pa panse l te anba live la yè Nou pral di DD ki te mele m lè l te anba live nan Nou pa panse l te la Men m ap pale kòm si m pa vin defann dwòl de Steph non mwen vin defann e moun ke li ye a Mwen vin defann lè moun dwe respekte moun. Majorite nan nou kap joure moun nan kap dil tout sesi, li se sa li te jete sesi, li te jete se la, yo te fè kadejak sou li. Kèt li, kèl vre, kèl pa vre sa se bagay vi prive moun nan. Ou pa konn ki enpak gen moun ki pa gen mantalite ki pou panse. Gen moun nenpòt tip bagay yo genyen, yo ka fè nenpòt mal avèk tèt yo. Nou genlè panse se lè ou pran yon kouto, ou foure sou moun nan, oubyen ou peze koul oubyen ou antre sou li yon machin ou fè mal, ou fè mal. Kontwole men nou. Kontwole lè n ap pale a moun. Anpil mwa n ap joure nou tèlman joure anba layv la nou tèlman joure nou joure nou joure. M te gen pwoblèm ak dwòl blistèp gen de moun m pa menm panse menm. O waw! M ap siveye nenpòt lè dwòl de stèp fè yon videyo m ap siveye nou. M pa lwen n ap kòmante. M fè screenshot majorite nan nou m ap siveye nou pou m wè non yo k pral kòmante. Nou ipokrit anpil o. Tout moun ipokrit. Men gen nan pou ou wè ipokrizi yon moun rive, sa depase lè bòn. Dwòl de Steph son jèn fi menm jan a nou tout. Dayè m pi gran pase dwòl de Steph. Gen pakèt nan nou la k fè nap pase ray fistrasyon n sou dwòl de Steph. Se pa fòt nou. Nou fistre. A son aj, regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire. Moi. Mwa o gade mwa. Se pa sa non pafwa lè nou wè nap fis nap jou on moun pafwa gen pakèt moun kap jou ou yo pa rayi ou. Moun nan wè tout sa nan ou menm tout sa li ta vle ye nan vil tout sal ta renmen ye. Fisrasyon an pase pou di moun nan pou gade moun nan pou motive ou pito kòm si panse wap ka detwi l avèk bouch ou avèk sa wap di pou li pou li ka kòm si demotive. Pafwa nou konnen sa yo motive moun. Kite moun yo regle pwoblèm yo. Nou di twòp salte ak bouch nou. Nou pa konn amitye moun yo menm si yo pa byen ou pa, wi ou non ou byen si len ekri lòt an prive la, listwa ap regle l. Wi nou enpòtan kòm abòne. Wi san nou pa t ap gen youtoubè. Wi ni abòne ayisyen yo sipòte moun. Men ann fè li nan prensip. Ka gon bagay ki pase ou ka kòmante sou li. Kòmante avèk respè. Pa rantre nan manman moun nan, pa trete moun nan BOUZEN, pa trete de moun nan de de je te ti bebe, pa trete moun nan de tout sa. Ki sa gen a wè? Ki sa moun nan fè w vrèman? Majorite nan nou lè nou ap pwob, nou gen pwoblèm konsa, se pa sa nou gen nou men ki sa n gen reyèl. Se anba chanèl moun nan l ale nou fè yon derespektan li reponn ou m wè sa avè m anpil. Gen pakèt nan nou ki te konn vin anba chanèl mwen vin joure m, m reponn nou. lèm gade lèm ap gade lòt bagay moun ap kòmante olye de nou pa vle wèl nou pa sesi nou pa sela mwen depi yon moun antre nan manmanm ou antre nan pati bouch mwen nan pati ti pati anbam lo siento mucho map kase mete nan bòl ou mwen pa yon sent vyèj mwen pa yon sent mari mwen pa yon kòman rele kou moun prèt sou mwen jem kale sa vle di ou respekte m respekte ou depi ou pa respekte m. Lo siento, I'm so sorry, konsa angle a di, M sorry, m ap kase nan bòl ou tou, paske m tou di nou sa mwen se yon likid, mwen pran fòm veso yo mete m nan. Nou pa respekte moun. M ap gade kòmantè nou sa fè lapèn wi. Sa fè lapèn kijan pou n ap denigre yon jèn, ba ti pitit la chans li. Sil gen pwoblm avek 50 youtoubè kitel regle pwoblm avek 50 youtoubè kite youtoubè yo regle pwoblm avel ou ka komante wi m pa di w paka komante m paka di w paka bay opinyon non m pa di w paka fanatik non men ba moun yo ti chans yo banm bon egzanp lè doudou nan fè video zen ant 2 kan e blondedy ou byen florans nou tande lap di betiz non li diplomat li pa fanatik wi l fanatik li jerel Poukisa m pa ka fè sa a? Nou oblije desann youn lòt? M twouve nou te vrèman enjis, anpil nan nou, avèk kòmantè nou ap di dwòl de stèf. Nou te vrèman enjis? Oy, m ap fè sirèt, padon, enjis, m di l byen, pou n pa voye m nan news. Hein? Kisa ki genyen pou n te gen t ap lapide ti pitit la konsa a? Dròl de Steph gentan son lougarou, son sòsyè, dròl de Steph ou ti sesi, dròl de Steph ou ti zwezo, dròl de Steph ou ti sesi, ayayay kounye a tout bagay son hihihi m pa ka konprann, depi n tande yon moun repete yon bagay nou pran l pou yon chanson, nou pran l pou yon chanson eh. Doudoune gen tout rezonl poul ap pale poul ap kò paske li menm avèk dwòl yo gen ti pwoblèm yo. Lovely love te fè yon video li klarifye sa poukisa l fè video a li pwouve l e m tande Lovely love ap di betiz aa nou menm nou pran bagay la nap fè l nap joure nap joure gen pakèt nan nou m sezi wi lèm wè nou menm kap kòmante eta de mòd kòmantè sa yo m konn wè nou anba video dwèt de Steph wi oh ma chérie m tap tann ou nou ipokrit anpil eeyy. Nou ipokrit! Nou pa respekte moun! Sa Dwòl de Stèf gentan fè la pou l merite lanmò a? Gade de koze! Se konsa n te la? Nou fè m wont, nou fè m sezi. Se tann m ap tann yon moun fè yon zen pou vin joure m e la n pral wè konbyen moun ki pa t vle wè m sou Youtube. Se la pou w wè wi! Menm moun ou pa t espere w ap gade ap kòmante, ap joure wi. Ohh! Aah Antouka pa ti pitit la chans li Si l nan zen Kite l regle zen l a yo twoube Nou tout pa bezwen vin fon w kò sou li Nou tout pa bezwen ap achte Nou tout pa bezwen vin ye la l te fè sesi Li te Ayiti Li te bò lòt bò Ou tout moun konnen l Ayiti Li menm Ayiti pako Ban m fon ti parantèz antre sa ban m di nou M sonje sèl avan yè, m resi reponn yon moun de bagay Ayiti sa pase m konnen sou moun sa se Ayiti l ap viv, chak lè l fon kòmantè m efase l, li fè lòt kòmantè ankò la m te oblije, epi l fè kòmantè li antre nan manman m, m konnen Ayiti l ap viv m te oblije non sèlman mwen ba l monnen pyès la epi m te di l li ap regle pou papa Ayiti epi l ap vin rablabla anba videyo m sèl avan yè mwen fè l paske moun nan m konnen l li konnen m konnen l sèl avan yè mwen fè l. Apre sa w pap janm wè map map rete ap di moun Ayiti kòm si Valè moun ki Ayiti byen depase nou mwen menm anverite si yo ta di m kounya la al Ayiti depi m depi m tou di sa depi m gen malè m al Ayiti m pap tounen kote m ye a paske m te pi byennerèz lakay mwen Valè ti moun ki Ayiti k pi byennerèz pase n nou rete panse tout moun Ayiti ki nan kòman rele a gen moun Ayiti k ap pi byen viv pase w wi o o. E komsi depi moun nan Ayiti li se yon pwoblèm? Sa vle di dwòl de sèf Ayiti li bi li trè byen avèk tout moun ki lòt bò. Moun ki lòt bò a sa yo pa moun? Men yon maladi ap fè ravaj la. E li chwazi sou ki moun pou l antre? E si chwazi sou ki moun pou l antre? Wouch e si videyo ap long? Videyo ap twò long wi nan men m la, videyo a twò long. Map koupe video a. M prale. Men map di nou konsa aprann respekte moun. Aprann respekte moun. Dwòl de sèf son jèn fi li ye. Ba ti pitit la tan li. Bal ti pitit la san li. Nou menm pèp ayisyen lè nou lage nan dèyè yon moun, tout otan nou pa fin souse tout san k sou li, nou pap kite l trankil. Ba li san li. Epi tout moun ki konn ap vin kòmante pou yo vin joure m, do m laj pa son lay. M ap resevwa nou tout. M ap fin mete nan bòl nou, m ap bloke nou. Ok. E tout abòne ki respekte tèt yo, ki respekte moun, kontinye konsa. Bondye ap beni nou. N ap rive lwen. E tout abòne tou ki pèdi ray, bouch yo pa gen fwen. Ou wè bouch? Ou gen dwa, ou gen dwa pa di moun nan, nan mèd, fout. Yon sèl pawòl ou di. Bouch. Pase sa k sot nan bouch soti nan kè. Yon sèl pawòl ou gen dwa di a bouch ou kondane w. Ranje bouch nou, ranje dwèt nou. Epi, ba dwòl de Steph la pèl. Ok? Ba tifi a la pèl. Ok? Ba l la pèl. Doudou Nanik ba l yon non, Doudou Nanik ba l ti non an, nou tout pran ti non an. Lè yon moun ta pike.